Ou pa bezwen konnen misye paske misye ak Jesifwa se menm bagay nan kesyon imitasyon. M pral eseye prezante nou misye, m pap ban nou non l non, e li menm k ap prezante non l, men yon sèl bagay ke m kapab di nou, misye genyen yon sinon Sifwano. Bon m pa konn kote l sot avè l, men tou senpleman nou pral pale ak misye. Apa! JPP sa w vin fè isit Talya? Koman JPP a papa? M pa Se pou mwen t di w JPP. JPP SBD m ka di sa m vle. SBD JPP tout bagay jan n pase l pase. Ah! Se ou k rele SBD a? Se mwen menm wi.
Mèd!
Mezanmi on nonm tout kote m tande y ap pale de SBD jodi a m resi kontre avè w. Poutèt sa w ap peye m. Ou vle m peye w?
Fè rapid. La gen yon dola nan men m. Depi yon nèg tankou w pa ka pa gen dola. M ap peye w. Yo di m ou gen anpil kòb.
Kiyès ki di w sa? Veye w wi pran m kòm sekirite w.

Ou atis pase mwen map prete w bòt sa yon jou pou met nan pye w wi pou ka pi fre. Wap prete m bòt la?
Map prete w li.
Ok kilè wap prete m bòt la la? Monchè pou m prete w li fò w ban m 3 dola ak 50. 3 dola ok map map ba w kòb map ba w kòb. Pa gen danje.
Ok e mezanmi konpatriyòt nou yo nou gen. Ban m kòb an fransè pito.
Wap kanpe an fransè? An fransè pito. Enben kanpe an fransè.
E an anglè kijan w kanpe an anglè? An anglè w kanpe konsa.
E an español?
An español kanpe konsa.
E an castellano? An castellano kanpe konsa.
Tout yon vini yon pran yon. Jan yon ni a.
Pa gen danje. E jan kem tap di nou an la, misye gentan gaye lè a nan men nou, donk ou gentan bay moun yo twòp bagay nan men yo la e. M oblije, bon depi m kontre avk Bedon, non m konsa, m kontre avèl pou m pa ta pale, si m pa pale, Jezi ap pale. Jezi ap pale. Li ap pale. Byen, nou pral prezante w e sifra nou e pi nou pral fon ti pale, nou pap tèlman fè grand choz men nou te vle prezante w yon komedyen ki ap fè moun ri nan kominote ayisyèn nan. Kòm mwen konnen ke anpil nan nou gen dwa pa konnen atis la, nou jis vini pou nou prezante w atis la pou w kapab dekouvri talan ke l gen lakay li. Sifrano, donk m toujou tande tout moun ap di w Sifrano, ki vrè non w menm? Bon, vrè non pa m se Ibert Joseph. Ibè Joseph.
Yes!
Men poukisa ke w deside vini avèk stil sa e imite Jesifra? Paske m konnen Jesifra ki toujou donk pale nan stil sa e jan de abiman sa. Bon mezanmi!
Mwen menm a Jesifra se Kayen avèk Kayen. Pase pou moun ito pastè m pito imite Jesifra pito. Poukisa?
Pase Jesifra retire stress, pastè w fè moun kriye.
Kijan pastè fè moun kriye menm. Granmate sa ou fèm fou wi kòm nan dèy pastè yo granmate sa mwen avèw gen pwoblèm wi. Non pastè yo pap fou anyen okontrè pastè yo ap byen kontan la jan nap pale la. Antoulèka mwen menm sa fòm imite jesi fwa jesi fwa son bon bagay li ye doktè di depi ou fè moun ri se pi gwo remèd m chwazi imite jesi fwa. M dakò. Donk nou pral kite w avèk kominote a la. Eksplike moun yo, fon ti pale de ou non. Fon ti pale ak moun yo de ou non. Bon, mwa je suis Sifwano.
Ti lostomak ou wè li pa tèlman gwo ti lostomak piti jodi a la m moute mòn m travèse dlo pou m kontre ak ti nèg Sorèl la ki se SBD ki se non l m mèt di non li fè bit la non l rele Bèna Jude nou pa t konn non sa a non m tou lage l pou nou m tou ban nou l si nou pa chache l Bèna Jude. Nèg senmak pi pre lakayanm. Bon sak gen nèg senmak menm. Mwen menm depim te wè w magantan e nèg senmak ki pi fò konsa wi. Ah mon chè ou pa konn nèg ki kotem yo mon chè. Nèg senmak ou ye nèg yo.
Epi jodi a lap vin la poum vin di nou mezanmi nou sispann gat moun sou aparans. Ede kominote a. Lè yon moun ap fon bon bagay se pou nou edel.

Avèk Hubert Joseph. Bèl album! Ou poko tande l? M pa wè w tande l non.
Ki rele Pa Bare m.
A pa bare w.
Tonnè kouze bòt yo album sa Pa Bare m li rele. Y ap fin avè w la a e.
Depi m lage album sa menm legliz pa legliz yo pa li wè m non depi m tande Pa Bare m nan yo gen pwoblèm. Tèt chaje. Bon Sifwano, konbyen tan w genyen Chili? Moi je suis gagné. 6 ans chili. Koman je suis ganye 6 ans. Koman je suis ganye 6 ans chili. Ah de fransè kap pale wi. E fransè wap pale la.
Fransè ganye vle di ganye ganya. Genyen wi. Ah ok genyen se. Mèsi anpil. Dakò avèw. Ou gen 6 ans. 6 ans chili.
Ok men. Men depi kilè ke ou kòmanse ap pratike oubyen wap imite jesifwa pou rive nan kad sa? Monchè imite jesifwa son bagay sim kon esplikew ou pa pral lakay ou. M sonje yon lè. Jesi pa tap jwe teyat nasyonal wap chita tou wap chita pandanm mal nan pwogram nan mwen lèsa mte timoun bagay sa yo paranm palem sòti mdi fòm konn jesifwa ni lèl abiye lèl pa abiye li fèm antre nan pwogram nan depi lèsa timoun map imite jesifwa mwen konnen sosyete a tèlman rasis yo pezem yo pezem pasem.

Ponpe chili la se jise foto. Ya misye frape lè avo wen. Jise foto mal ho program jise foto kwa program nan li gade li li vantel se wè m wèl epi relem nou chita. Misye kraze lè a wen.
Kraze lè a nan menm.
Jise foto I love you. Ya ya enpòtan wi la ou trè rekonesan lè nèg la ap fon bagay pou ou tou. Non monchè mwen menm tande bon si ta gon nonm lè yon moun fon bagay pou li ki pa pale sa. bra kale pou ta bali. Bra kale? Wi paske fò rekonèt sa. Eske w konnen chili ap pran bra kale? Anpil bra kale chili pran la wi. Tèt chaje. Kijan l fè pran anpil bra kale? Ayisyen w kale a. Ok misye di ke anpil bra kale tonbe chili paske ayisyen yo ap kite peyi a. Donk sifrano donk ou gen 6 an atè a la e eske w gen fanmiy w isi madanm? Madanm mwen avèk mwen ti moun yo lòt bò a la. Sendomeng, Ayiti, n ap jemi isit la la. Menm papye yo pa vle ban nou.
Yo pa vle ba w papye?
Non. Ou pa mande bourik pou l ba w papye a? Non, bourik la, lè m monte l, l ap ban mwen. Depi m pase byen vit, l ap ban mwen papye a. E pa bourik non, bourik. A, bour?
Non, m pa gen dan, m pa ka di. Ok, Sifrano, e, di nou non. Eske ou gen yon ekip ke wap fonksyone nan sinema e ki jis eseye fè pwodiksyon pou ou tout sa ou gen yon ekip? Bon nou gen yon ekip mesik kraze lè a nan men nou. Mesik kraze l.
Yon bwa kale mesik ban nou lè a. Pa ti bwa kale piti non tout moun se de bèl moun ki ta jwe avè m tout ale. Tout ale yo kite w pou kò la. M la m gen kèk se antrene map antrene yo. Jise foto si w al gad video m tap jwe kilikou la se mwen kap ranj yo sou sèn nan. Pase yo poko pwofesyonèl men.

Eske w genyen yon seri ke moun yo kapab al swiv ou, al gade w tou sa? Bon, nou gen yon bèl bèl bèl pwojè k ap moute la ki rele Virus la Famille. Virus la Famille an w ap jwenn yon pakèt bèl bagay ladan l. N ap tann lè fredi a fini pou n mete l deyò paske lè w sot travay lè a voltije. Sela sinifi n ap vanse. Tout sa k gen w ap konnen. Ok pa gen problem.
Donk ou toujou al travay epi wap mete wap retire stress. Nap travay nap retire stress. Nap bay mizik tou. Nap bay mizik. Nou se yon mizisyen nou jwe tout enstriman nèt. A ou mizisyen, ou komedyen. Gita, piyano, bas, batri. Ou jwe tout bagay sa yo. Tout bagay sa yo. A misye son misye son komedyen konplè ki atè a la. Donk m panse ke map envite nou al swiv li sou platfòm yo. Site ba di moun yo ki kote. Platfòm nan se.

Dja. E si Jesifra ta deside demanda w paske wap imite vwa sa Non li pa zanmi m li ye mwen wonge nou pale deja. Nou pale deja? Oh bon nonm sa telman renmen m. Nonm nan di travail li pa ret atè. Travail li pa ret atè. Pa ret.
Kounya LBD si w gon nonm ki ap imite w jan w ye la ou tou moute wi. Fòl gen kè e ba se pousa pousa map pran la fò misye gen kè poul kanpe menm janm kanpe a e ba se. Non ou konnen kounya nèg yo menm lè gon se de nèg yo tèlman voras. Prudence kanpe de non SBD a fwe kòw konsa yo pwale yo konn se piyay yap vin pran piyay yap vin pran piyay ou pa wè yon pakèt moun kap imite Jimmy danje yo pase yale epi pa anyn nonm nan ap di non piga Jimmy danje vin kraze w la non papa non Jimmy danje a yon nonm mpa mpa menm menm nan dòmi mpa vle wèl menm nan dòmi ok mezanmi ee mpap kenbe nou twòp m sèlman sèl bagay SBD an fon ale.

Eeh vòlò te vòlò. Eeh depi vòlò lap vin jwenn mwen se mwen kpawol lap rete. Eeh ok nap jere sa. Mpase nap chanje bòt la talè mwen zanmi. Bon Sifrano si w gon dènye mo ke wap di konpatriyòt yo e eske ou son moun ki disponib si gon aktivite ki ap fèt yo ka envite w vin mete plezi oubyen eske w gon nimewo telefòn ki disponib si yon moun ta renmen antre an kontak avè w pou yo ta antre an kontak avè w. Mwen menm ak tout pwomotè m la depi w moun bezwen m tcheke.

Mete l sou Gonayiv pito. Non! Pou nonm ki rele yon seri de nèg m pa vle rele Gonayiv, mete l Okap pito. Mete l Okap pito. Wi, Okap gen pi bon nèg.
Pi bon nèg. Tankou nonm ki rele, m pa nonmen nonm nan. Kouman mouche rele ankò? Li gen yon Youri ladan l wi. Ki moun? Li gen yon Youri ladan l. M pa konnen, ou pou site l la, m pa konnen. Youri Latortue, e nèg ki pi vòlò Ayiti. Gen yon moman li t ap rele pou l te tou mouri nan pasaj. Li twò vòlò. Li k met peyi a kote l ye a la. Epi l sanwont.
Woy! Mwen ladann grandi. Mwen menm m pa fè politik. Mwen m pa fè politik. Ou pa fè politik. Sa w ap fè sou Facebook ou pa fè politik. Non m pa fè politik.
Se politik li ye wi.
Politik li ye?
Atche nèg yo. Gen bagay ki plis ke bay sa w ap fè la.
Nou pap fè politik si fwa nou a. Mwen plis rèd ke bolik Joe Roy la. A, ba okipe w.
Mezanmi, konpatriyòt mwen yo fanatik SB de Number One, m ap envite nou al swiv si fwa nou tanpri sou YouTube, Facebook. An n ankouraje atis la, talan ke l genyen an, an nou eseye voye talan l lan monte. E m kwè nan nou, depi n ap tande SB de, depi SB de prezante yon moun, li pa ka mete pwoblèm lakay nou. Al retire stress lakay nou pandan ke nou pral abone ak paj YouTube li e Facebook li e se konsa nap kapab ankouraje jèn yo lè yo gon talan yap fè efò nan kominote ayisyèn nan. Mwen genyen pou m rive sou plis konpatriyòt men mank de tan men nap travay men yon sèl bagay ke map di nou ann sipòte yonn lòt ann met men ansanm pou n avanse epi yonn voye je sou lòt. Ti pwano, sa wap di a moun yo, di di moun yon dènye bagay. Gade, ou konn sak pase, nou mwen ye la, avan jam mwen la yon kasava zaboka li pa ban mwen, jodi a la m jwenn li,

Ou konprann? Vini avèk yon bagay orijinal ki pwòp ak ou menm pou mwen raz. Degol travay sou sa. Nou gen yon bèl feyton k pral parèt la Henri Bè Joseph. Ya. Orijinalite ap sot ladan. Yes. Ebyen. Pa gen danje.
Mèsi anpil.
One love.
Ya. Tchaw tout moun.